Yon bagay fòk moun yo konprann. Jodi a, la usa tankou jan m di la, se objektif la se kreye yon mouvman paske aktyèlman pandansetan ke Fantom sòti, kounye a Fantom pa gen pwoblèm. E gras a Dye l pa gen pwoblèm pou w ta di w fantom ilegal, sesi la, l pa gen yon strati migratwa. Se pa sa l gen. Men konn a vin gen yon seri de lòt atak ki fèt sou yon seri de lòt ang epi pou fini avèk atis la. Jodi a m panse sèl mwayen ki ka genyen. pou defann sa. Fòk gen yon kominote ayisyèn fòt, sitou lajenès. Mwen m konte sou lajenès e voye soutyen nou bay Fantom. Mwen renmen sa m panse, m panse l kapab. Alò, m pa t panse pran moun, m pa konnen si w te vle nou pran moun Fantom, mwen m te plis panse live la objektif la se te sa. M pat panse pou entèvenan, eske ou te vle tande yon moun, m pa konnen men paske objektif la se pat ni fè vyoz, objektif la se konsyantize moun yo. Pral gon seri de mesaj.
M pa konnen non men ou konnen kou a pa twò bon tou. Ou konnen sa bat non si w kab si w anvi pran de twa don de twa moun pran l ou pa gen pwoblèm non.
Panse n ka pran, m pa konnen, n ka pran youn ou de, paske objektif la, tankou jan m di w la, se pa t vin pale, paske nou poko nan, nou poko la tou, men pa kont, m panse n ka pran yon moun, bon, m ap pran nenpòt moun, e m panse n ka pran yon moun. Santom kòman w ye frè m?
Frè mwen, ti frè mwen, ou konnen nou la men, moral la ka atake sèlman, but n ap goumen pou n remete l nan nivo l.
Ok Mon frère m salye w wi patizan.
Frem atis pam lizay pou ou. Ok bon mwen menm map soufri an silans m pa ka pale sof ke m konnen lè w bya yon moun ou gon bagay pou w di l ou pa ka di l li a 2 ou pa di l li sou lèzond tout sa m gen pou m di fantom Letènèl ap fèm jwenn avèl poum dil paske gon kote nou soti gon kote nou ye m panse nou gon pakèt bagay ki sanble sèl sa map di fantom sak pase w la son viktwa li ye pou ou se yon viktwa se paske nan laj ou ye a gen bagay moun paka di w pou fè ki ka ba w leson m panse leson an pase Se lè w nan move moman pou w konn kiyès ki bon zanmi w. Mwen panse sa egzamen an fè la siksè. Pou mwen ou chanpyon paske ou wè sa k zanmi w paske ou te ka fè tout tan w ap fonksyone ak moun menn.
Paske w fè tout tan w se moun ki plis featuring ak moun.
Eske ou te wè youn nan featuring yo? M pa kwè. Non.
Enben vwala. Donk m panse gen de bagay, gen de, gen de leson menn se an konesan Fantom, an konesan David D, moun mwen ye a tou, m pa pran presyon nan men moun ni m pa pran leson nan men kikonk. Men lanati konn frape m pou l fè m wè sa ka fè m, sa k pou mwen. Donk m panse jodi a se leson an sa fèm se leson an e m santim kontan m di frè sa mèsi pou sal fè pou ou e tout moun ki tap lapriyè tout moun ki tap soufri an silans paske nou vin ap viv nan yon rèy kote ke moun yo vin pi mechan moun ou pata panse pi mechan e moun ki ka touye w a bal pa mechan ke sak ka touye w psikolojikman. Sa k ka touye w psikolojikman pi danjre. Nèg ki ret nan fènwa k ap kòmandite krim nan pi danjre ke sa k kenbe Galil la. Donk m panse jodi a ou konprann leson an bay. Granmoun pa fè granmoun lamoral, m pa pi bon moun pase w ke sa. M pa gen pou m di w anyen, sèlman m ka di w leson an pase, Letènèl ba ou l. Li panse vrè madanm, vrè mennaj, vrè fanmi an, li rele manman Soso, li rele lòt moun ki avè w yo, ou wè yo. Gen moun ki pa ekri men ou konnen yo, ou konn sa k nan kè yo. M konnen yo, m konnen yo. Yeah, ou konnen yo. Donk, se sa m te jis vle di. E, si m gon dènye bagay m ap mande w, se pa yon lòd, si ka gen ti retrè ki fèt detanzantan, fè l. Bèl panse ke lè w rekile ou mye sote.
Gen posibilite m kapab Repiblik Dominikèn trè byento epi m ap fè tout sa m kapab pou mwen ta wè avè w jan m konn fè l lè m pral Ayiti a pou m pase wè manmi pou m pase wè w ok brother. Wi lanmou pou ou wi cheri ou konn sa. Aya papa aya brother yes man yeah.

Nou. Alò, objektif la se sa. Objektif la pou le moman, se pa vin bay detay sou yon seri de dosye, men se mete fan yo, se mete moun ki pwòch yo, se mete yo an alèt, epi pou yo pa kite, paske si yo renmen w vre, epi pou yo kenbe w la, epi pou yo pa kite van pote w ale. Wi.

Wa sa nan move sa. Antretan Fantom m pa konn si w ta gen yon dènye mo ou tap kite an atandan nou wè si n ka pran yon dènye moun. Bon ann pran dènye moun nan anvan apre map di dènye mo a. Bon pa dènye mo non map di mo pou m fini an. Paske tout tan gen souf ap gen mo tout menm apre lanmò map gen mo paske mizik mwen ap la kanmenm.
Toutafè dakò.

Moun yo anpil banm nou te ka pran pa konnen te ka pran yon fan fò ou jis pran moun konsa. Anpil demand fantom ou konnen. Anpil anpil demand.
Ebyen Doktè Jean Clébert pran pran pran pran nenpòt moun menm. Nenpòt moun pase tèt la tèt la tèlman fèm mal la men yon bagay grav.
Nou pran yon zanmi la bon pa konn sil gen pwoblèm pa konn si misye gen pwoblèm entènèt kotel ye a.
Nou kwè mesye jan mesye jan Klibè di nou deja se solidarite a men montre ke fòk nou gen yon pakèt nou gen moun ki kanpe avèl tout bon e pa kanpe an ipokrizi non kanpe avèl tout bon.
Antann sa pale wi. Fantom gade sa nap fè man.
Alo
Alo, bonswa, byenvini. Bonswa.
Bonswa.
M kontan m kontan ou pa fon ide koman m kontan man map diw mèsi pou sa w fè a paske nou tout ki tap soufri son moun nou tèlman renmen son moun nou tèlman admire moun sa gen yon fòs nan li menm lè lap chante li atire tout jenès la pe enpòt tout pa gon moun ki pafè. Men nou konnen trè byen sa k nan kè l la, paske s on moun ki fran, s on moun ki gen anpil lanmou pou sa l ap fè a e l gen anpil lanmou pou moun k ap viv avè l. So mwen renmen misye anpil e mwen pataje ke sa ke ou fè pou li an tou e m ap di w mèsi, mèsi anpil. M pa pre tan anpil, m ap ba yon lòt moun pase.
Mèsi cheri, mèsi. Mwen renmen w anpil tou. Respè.
Alò, tanpri, sèl Pou moun ka montre ke li renmen sa k fèt la, se pote soutyen l, fè pati de mouvman sa ki pou kanpe tankou bwa dèyè bannann atis la. Alò n ap di sa, alò n ap jis pran yon dènye moun, m panse sa, m panse gen anpil. Pil. Alò nap mande nap mande tout fanatik yo padon tou paske mo se pat pou objektif la se vin fèn konnen gon mouvman ki dwe kreye e pou soutni Fantom se sak objektif la e pou le moman se pa pou le moman se pat lòt e pou twòp bay twòp pale anpil on seri de bagay ok alò nap konprann. Sa depan de kòman sa ap vini. Bonsoir.
Bonsoir, kòman ou ye? Mwen byen, mwen byen, mèsi. Se chè Radio Caraïbe. Fatou, mwen konn lanmou an deja. Mwen menm ankò. Oui, oui.
Donk mwen, mwen fè tout jou yo, mwen poste ti video ke m gen. Yeah, mwen t toujou di sa e tout moun konn sa. Mwen kanpe avèw, mwen solidè avèw e tout antouraj mwen map mobilize yo pou nou fè yon chèn de solidarite paske ou travay pou sa, se pa yon favè nap fèw. Se pa yon kado n ap ba ou ke ou pa merite. Se yon bagay ou lite anpil tan, plis d'une ventèn dane, w ap lite pou sa, respè a ou lite pou li, ou goumen pou li e nou dwe ou li an retou. Nou renmen ou. M renmen w tou. M renmen w tou. Nou renmen w anpil.
Wi, m konn sa.
Sa, se yon moun ki konprann ide a. Ide a, objektif la, se mobilize dèyè Fantom. Non, mwen se journaliste. Ok.
Alò, m espere ke rès moun yo, fanatik yo, kapab konprann, pou n kapab kanalize, fòk nou sipòte e Fantom bezwen bwa dèyè bannann li nan moman an. Apre sa, si se pa sa. Wi, nou bezwen sa.
Se sa sèlman n ka ba li. Yon moun fè tout vi l ap chante pou nou. Jiska prezan, nou pa bezwen pale de li. Nou ka prezante zèv li bay nenpòt nasyon an, y ap konn ki sa l fè. Yon moun k ap fè kè n kontan, yon moun k ap met pawòl nan bouch nou, k ap met ide nan tèt nou, k ap rekonfòte nou lè n tris, li merite sa a. Solidarite sa a, se sa n ka ba li. Tout Ayisyen yo. Nou pa lòt nasyon, se Ayisyen nou ye, se Ayisyen l ye menm jan avèk nou. Donk, ou pa wè lè yon lòt nasyon nan pwoblèm, tout moun kanpe avèk li, fè menm jan an tou. Olye ke nou swete mal pou Ayisyen parèy nou, ke nou kenbe men ba li. Se menm san k ap koule nan venn nou. Nou tout se Ayisyen. Bon, m ajoute yon bagay pou m montre w tèlman sa w di a vre, pandan di jou m anndan yo menm, te genyen omwen 9, 8 chinwa. Èske w konnen chinwa yo, chak yo voye nou al kote nou prale a menm, yo fè ti gwoup pa yo, yo kanpe antre yo, yo achte manje, yo manje antre yo. Pwojè la kanni. Youn pa konn lòt nan yon den yo kwaze just chinwa yo konnen youn konn lòt ye epi yo tou fè gwoup yo antre yo. Venezelyen fè menm bagay la. Kiben an fè menm bagay la. Pase kote m te a te gen tout nasyon sa yo. Ou konnen se lè m rive nan lè m rive kote m ye a se mwen k vin fon fè tout ayisyen yo mèt viv nan limit pa yo ansanm. Pou moun an kote ya m fè achte manje pou tout ayisyen yo epi menm chinwa yo m ba yo pandan yo menm lè yap manje yo pap ba w non se antre yo manje yo pap lè yap bwè yo pap ba w m vin antre anndan m vin tankou yon lidè anndan pou nèg yo tou menm anndan an paske m aprann nèg yo bon menm yo konn nan kont prèske gou menm m ap parèt nan mitan yo m mete w la m di non mesye nou pa wè lòt nasyon eske nou wè yap goumen antre yo la poukisa nou menm nap fè l anndan an. E sesi, sa m di an, m konnen gen nèg ki gen pou yo de yo, y ap eksplike, y ap di, y ap gen pou yo temwanye nou sa. M vin fè tout Ayisyen regwoupe yo antre yo menm, aprann viv antre yo menm.
Sa, wè, Dominiken pa dakò moun touche parèy yo non. Moun touche Dominiken parèy yo. Non, yo pa vle sa, yo pa vle sa. Se nou menm wi k ap denigre parèy nou. Mwen menm se la m ye mwen menm mwen wè koman yo solider yo nan kont antre yo rantre yo pa dakò. Da madam mwen dan gen de ayisyen nèg yo ret andan nèg yo di tonnè kris boule mwen pito yo kite m fè lavi m andan sa la epi yo voye al lakay yo men yo di pou sa ou reprezante nan je e nèg yo lè yap di m sa yo di l avèk fran avèk yo di l avèk tout andan yo ak kè yo tout bon vre se pa pou di se nèg kap fè sanblan nèg yo di Oh bondye se fòm e fòm ta vin la pou mwen pou dat mpa map chèche wèw m gad kotem t vin wèw lèm fèk rive m te dòmi atè ou konnen nèg gen yon nèg ki sou yon kabann li di non monchè leve vin dòmi anlè vin dòmi sou kabann sa pran kabann sa banm dòmi atè pito Waw panyòl yo sezi yeah gen gen kè gen kèk grenn ayisyen toujou wi gen kèk grenn ayisyen toujou m diw nèg yo depi yo rive yo diw wap manje Paske 3 premye jou yo m antre andan prizon m pase lè yo pranm nan m pat gen okenn kòb sou mwen ou konn se nèg yo kache manje ban mwen kache dlo ban mwen pandan 3 premye jou yo. Enèji w fò fantom. Ou merite l, li merite l. Enèji w fò. Wi.
E yon lòt ki pa konn ki pouvwa w genyen wi. Bon se pa pa konn ki pouvwa m genyen non men se kenbe pouvwa paske si m mete si m al kite pou pran pouvwa pou m ap enpoze l ekspoze l bay moun m panse nèg yo ap fè pi gwo bagay ke sa ti mannigèt ap fè la ke sa m oblije kenbe l ou konprann m oblije kenbe l men m pa bò manti moun ki rann lavi m enposib ankò se ayisyen se sa k fè m plis mal waww se sa k fè m plis mal. Pi gwo enmi ayisyen se ayisyen. M pa pral di m regrèt non m te fè vi m map fè de seri bagay but se te misyon sa Bondye ban mwen e map kontinye fè l menm menm apre lanmò m depi Bondye ban m pouvwa map kontinye fè l men m aprann m aprann.
Oh bay tifi w la Daniana anpil lanmou pou mwen m se fan li m renmen Daniana anpil. Map Mèsi viv la. Fantom pou mizik sa map viv a sam genyen paske li kap Exact. fèm viv ozetazini la Exactement. M Se viv a paske tout sam sa ou genyen genyen.
Jodia se e m boukinen ou viv ka pi manje byen wi manjel. m Wi, viv pi san, byen san pwoblèm, san traka.
ya San pwoblèm, san m traka. pa gen gwo machin m pa gen gwo bagay m viv a sam Sa ou genyen genyen wi.
Ou pa ka pa reyisi.
Wow. An tou ka. Yo, e, chanpyon, m ap di bon Dieu merci men, paske sa e peyay ki pi important. Se yon nan moun tou, yo ka di ou sa frèm. M pale de ou anpil. M support ou anpil. M pral di sa m ap di la avèk tout kè m men ke devan tout moun k ap tande m, lemond antye, petèt e lè w pa la anpil moun pa konnen enpòtans ou. Anpil moun pral tande pale de istwa w, kiyès ki te Fantom nan. M p ap tann ou mouri fè m pran ape non ou tankou ou se papa rap la. Ou fè anpil bagay pou nou, nenpòt sa k ap fèt, paj mwen an la pou ou, pou m sipòte ou menm pou m avanse ansanm avè w nan èvè sa ke w ap fè a bro. Depi yon bagay ap fèt, ou lage l frè m, ou konn ou gen nimewo fò w voye l, fò w ap poste l, fò w ap pibliye l, fò w ap fè layv pou ou. Sa vle di frè m, m pa bezwen tann pral tann se lè w mwen m pral di kèt ban m poste Fantom ban m bay Fantom love lan. Non. E gen yon grenn bagay ou te di nan mizik Veye yo an, e sa rive w jounen jodi an la. Veye yo. Epa, e pi gwo mo m di, pi gwo mo m di nan mizik sa ou pa konprann. Mwen menm sèlman nan mitan pilyon, Sèl ti grenn mwen kont yon pil milyon. Ok frè m. Sa chaje koripsyon yeah. Sa e pi gwo pawòl mwen nan mizik sa. M pa bezwen di w anyen ankò. Ebyen wap viv sa w di an la, wap viv li la jounen jodi an la chanpyon. E kòm se ou menm ki nan mitan pil yon sa yo la, ou gen tan wè, ou konn bagay yo. But nou pa pral pale pou n ap disispèk moun. Men frè m, tout sa k ap fèt guys, ann sipòte Fantom. Nap sipote fantom jan ke nou kapab tout moun nèt. Frèm vizaj lan kraze, rann frè w sèvis, rann frè w sèvis frèm apre w mèt desann al repoze w. Non, e ben map fè sa e men fòm finn konkli avèk e ke e Jean Jacques Richard.
Maestro papa mèsi anpil wi papa pou sipò sa men pèp la renmen w anpil wi frèm. Nou renmen w anpil wi la jenès frèm nou renmen w anpil wi. Kòman w rele, kòman w rele Jean Claude mesye?
Jean Claude. Jean kòman? Jean Clebert. Ok map ekri non an, map ekri non an paske Oh fòm diw Nap gen ke bezwen w wi, nap gen bezwen w. fòm diw ke Richardson Bigot nan Radio Caraïbe konfrè mwen, kòlèg mwen, li te fè yon table ronde nan emisyon pa nou an, pa Bregar lan, e avan yè li te fè li epi li tap mande solidarite. Mwen pa konn konbyen moun nan laprès ki te fè l, men radyo pa m nan, tele pa m nan, mwen te kontan wè sa online. Motivasyon sa a, m te kontan wè l. Yes, staf kiltirèl la te fè solidarite a pou Fantom nan emisyon Kanal Mizikal. Radyo sa w pa bezwen pale de li, sa e radyo pa m epi radyo papa m. Yes, Bregan, Bregan. Radyo papa m Patrick Moustilhac pase se yon nèg ki kontribye, ki kontribye nan sa m ye a e jiska prezan li toujou ap voye je sou mwen. Byen ke defwa m ba l ti dezòd li tou wi men li konprann. Non men Bregan tèlman ba w lanmou avan yè.
Wi, wi.
Richardson Bigot baw lanmou sou panel la nan staff kiltirèl la avèk ou mwen menm de lwen de lwen lanmou pam nan ou konnen ou pap ou pap ratel ou pap mankel. M konnen, m konnen, m konnen.
Kerry pa lagel non Kerry bal platfòm ou an kif kif pa lagel non map pataje. Ou pa wè bagay yo jodi an la bloke rezo avèt fantom la. Map riposte.

Se lakay mwen pou m fè yo menm. Paske la menn nèg yo ap fè peyi pa yo menm. E tout sa yo fè yo gen rezon paske y ap fè peyi vre. Mwen panse li lè li tan pou nou panse fè peyi nou paske menm moun wè ki nan gwo nan lòt peyi etranje yo lè yo fin fè tout travay di yo tout rèv yo se tounen lakay yo al repa al bay dènye rès souf la wi frè m. Mwen menm. Si demen Haiti ranje la demenm nan peyim wi frem. Yo konnen.
Mwen menm tou. Yo konnen. E ou pa wal abite bò kotem e anba la ou pral jwenn ou. Wi bon poum chita bò la. Jeneral. Mwen abite fèl bay blag tripa zanmim. Pase gen anpil bagay ki mankem men. Jeneral.
Mwen te bagay Jean Jacques oui.
Jimmy ou met pale.
Li gen lè pa gen signal nou silans pou ka pale.
Ta sanble Jimmy pa gen signal.
Fòm raplem non de non mesye a. pou m kapab bay Bigo lè l ap ekri atik ankò yon fwa pou Fantom. Ou se yon. Ya, m ap ekri Fantom nan Whatsapp pou l voye non mesye sa a pou mwen tou. Trè enpòtan. Paske wè Ayisyen ki deside sipòte Ayisyen, ou se yon ewo. E pa tout Ayisyen k kore Ayisyen.
Epi nap atann, nap atann, nap atann gèlè kèk moun wouj wi k pral libere Fantom. Kèk moun wouj, kèk milat.
Fantom wi, e pa Fantom. Non, non, men gade imajine w, li byen presize li di w men moun ki lage m nan. Mwen menm, mwen menm, mwen menm, mwen fè yon spa Santiago. Wap wè, wap wè, wap wè. Mwen fè yon spa.
Tande wi, moun ayisyen yo pa tèlman sipòte m. Sesi banm di yon bagay pou konnen. Eske ou konnen lè misye vin parèt devanm li banm lanmen san ezite m bal lanmen epim gade misye dim te bay fè tèl jan m di misye m kwè nan ou wi san misye pa banm misye annik dim sa m di sa premye fwa m premye pale m pale avèl m di m kwè nan ou. Fantom e mo sa kap touye moun sou rezo a wi fantom chak fwa w lagel vlog yo ap koupel lap viral wi le mond ap pran nou kòl. Li banm lanmen l dim map fè tèl bagay tande m di m kwè nan ou.
Men Wow. l ap di pou mwen prezante m pa prezante w yon badj mwen pa bezwen anyen m di m pa bezwen w prezante m anyen m just kwè nan ou. What? Wi. Enèji yo match, enèji an. Ou wè moun ki gen enèji pozitiv lan li gen yon bòn vibrasyon. E anplis misye di m tou, misye di m tou wi l tou wi, misye di li pa renmen rap, li pa tande rap. Epi se premye fwa l kwaze avè m tou. Misye di m tel bagay ki di l fè tèl bagay. Wow.
Yeah.
Waww.
Alo fantom pa bliye nou objektif la wi gon pakèt bagay ke nap gen poun pataje paske si nap pale gen lòt bagay ki pral pale nou pa di paske lèm vin pran fantom lèm vin wè fantom alò se la ptit istwa nou pap rete twò lwen ladann non sèlman fantom te gen pou Fantom pa ta pral moute menm kamyon ak moun, yo ta pral fè yon lòt wout a Fantom, men sa n ap pale l yon lòt lè. E nou pa prete anpil, e se poutèt sa nou mande enpòtan. Mèsi anpil, mèsi anpil frè m, mèsi anpil. enpòtan, se poutèt sa tout moun ki ka veyikile sa dwe gon mouvman ki kanpe dèyè Fantom. Sa nou di a nou pa di yon mouvman pou fèt pou mouvman non, li nesesè si vrèman vre nou renmen l, li nesesè fòk gen yon mouvman. E inèdtan avan m vin pran Fantom a tout m te gen òd ki sòti nan yon enstitisyon m pa bezwen di non polisyon. Siperyè avèk imigrasyon. Inèdtan avan m vini, te gentan gen yon lòt moun ki te la, m te met ki, se te moun kote m ki la, yo te gentan ap mande l pou deplase, yo vin yon lòt kamyon ankò, yo vin yon lòt 4 pa 4 ankò vin pran Fantom. A di l pa t ap menm pase nan imigrasyon menm, yo t ap sòti avè l. Sa vle di ke nou bezwen, e, jodi a l deyò se byen, men si pa gen solidarite sa a. E se sa nou bezwen jodi a. Jodi a nou pa pral pale anpil. E poutèt sa nou pa rete twòp sou sijè sa. E poutèt sa menm Fantom tou m pa t bezwen Fantom te di 3 premye jou yo kòman l pase l. Paske pandan Fantom t anndan, gon pakèt moun ki te panse Fantom t ap byen pase l. Paske gen moun swa pou fè vyouz. ki tap eksplike yon seri de bagay men m panse sa yo nap gen pou n pale de yo e. Maestro eskize maestro pa m lè w di soli atè se kòman nap kòmanse fè l pou nou ka kòmanse depi aswè a pou n ap poste pou n ap lage ba nou objektif la ba nou plan batay la nan vi sa anpil. Enfòmasyon yo yap vini o moman opòten, swiv paj Fantom, swiv paj sa, epi pòs sa ap pase demen si Dye ve, e nou vin pale a Fantom gen bagay kap fèt. Alò nap di tout moun ki la mèsi nou fon bon ti pale, nou sèlman nou pran ton. Bro, m pral fon bagay pou tout blogè yo, Fantom cheri nap ret tann yon dènye mesaj nan men w la, paske gen anpil blogè k pral koupe k pral lage. espesyalman men menm, man vou pale avèk nou, man vou pale avèk pèp ou, man vou pale avèk fanatik ki fidèl ou yo, moun ki tap soufri yo, voun dènye grenn mesaj pou nou silvouplè frè m, pou nou ka pouse nan rezon an, tanpri. Dènye sa nou voun di. Daniel, gen 2 moun kap soufri, nap ba yo chak 5 segond pou yo salye w, ann ale. Ok, pa gen pwoblèm. Nap pran wout Ludmilove, ann ale Lud. Pa bliye mesaj Kerry a alafen. Wi.

Nou pa tande wood nou pap ka prezidan.
Fantom.
Yes man, sak gen la? Sa kap fèt frèm? Ebyen nou la wi nap batay wi nap lite wi menn.
Monchè m kontan anpil menn, m kontan anpil anpil bro, mwen gen yon konsèy m vle ba ou menn, eseye renmen tèt ou menn, ou tèlman renmen moun, ou tèlman renmen antouraj ou, ou tèlman renmen zanmi, m gen.
Sinyal li pa bon. Sinyal li pa bon. Li malere. Se vreman denye moun tande kerry se vreman denye moun lap fantom ou pa byen nou pral kite w al repoze Micheline salye atis la epi fantom nap tande denye mo timoun rete tann modòd la rete siw pa di fantom Bonswa papa rap la kòman w ye? Bonsoir madame mwen pa pi mal non nap kenbe nan non granmet la.
Ok mwen kontan wè w fantom. Mwen ap swiv ou depi lè m piti kounya m pral nan 30 ans m telman renmen w nouvèl sa te frape m anpil anpil anpil anpil e mwen pap di plis non mwen konnen Ki fè sitiyasyon ye konsa se paske nou nan peyi ki pa peyi pa nou. Nou tout ap soufri sa w wè n ap soufri yo la, e pa sèl ou menm. Sa di imedyatman nou pa nan peyi pa nou, nou oblije ap soufri an silans. E trate yon jou tou pou renmen tèt ou. Sispann renmen moun. Bliye tout moun Konyave pou tèt ou pou 2026 sa ki pral antre a. Pase kisa k vin rive la se youn ap manje lòt. Sa vin koz nou vin pa gen enpòtans nan peyi blan. Imedyatman m wè sa pase konsa, sa vrèman fè m mal. M di gade jan ou te Ayiti ou t ap byen viv alepòk e ou soufri pou w rive kote w ye la. Ou soufri anpil cheri. Mwen menm mwen konnen depi lontan depi lè w nan barikad w ap soufri. Jounen jodi a sa rive se yon mank de respè sa rele. Men nou pap dekouraje paske nou konnen yon jou fò peyi nou ta vin chanje pou nou viv yon vi miyò. Paske nou tout ki sendomeng mwen menm m ap pale avè w la la sa n ap viv la e nou tout k ap viv se yon wont pou nou. Men akoz nou pa gen peyi nou pa gen leta nou oblije viv sa n ap viv sendomeng nan la. Men sa neg yo fè a sa son mank de respè li. Merci anpil. Nap priye pou ou pep la avè nou sa pap pase konsa. Ok cheri mèsi. M kontan wè w cheri. Mèsi avèk lajenès ki te kanpe avè w. Jan w wè moun yo t ap pale a. Map Humm. ajoute map ajoute yon bagay pou Jan li moun yo konprann. tap di a, nou, nou tout atan, nou tout atan, nou panse se ameriken ki tap vin pran w pou efò w fè, pou efò w fè. Men efò a se nou menm ki ayisyen ki pou konnen ki efò w fè nan lavi w, e pa lè ou mouri, nou pral ap kriye, nou tout ap lage tout sa ki te vini gen yon fen, e jodi a pou nou ba w love la. Jodi a. Mèsi anpil. Map just di yon ti mo pou pou yon bagay ou di. Eske ou pwonn panse Fantom pa eseye chanje kèl, eseye pa pa pa bay moun enpòtans ankò poul viv pou tèt li? Menm pa kapab. Because se pa yon bagay mal chèche son.
Woy gon sa tou. So m goumen anpil pou m eseye viv jan w mande, jan nou anpil nan nou mande m nan pou m eseye viv pou tèt mwen.
Men sa w pa konprann, m pa ka gade moun ki ap pase mizè bò kote m pandan m te ka ede. Enben se nan menm kontèks sa a, jan Klebè di pou nou kanpe solidè avè m nan, m vle w konprann ke sitou si se Ayisyen w renmen, m pa dakò moun fè moun ki sot menm kote avè m mal, m pa dakò imilye yo. M pa dakò ou pa pran yo pou moun. Byenke dèfwa nou konpòte nou mal vre ki fè yo pran pa pran nou pou moun. Men ou stil ret ayisyen. Dwèt mwen ka ka ka ka gen yon maleng k ap pouri men m p ap koupe l jete menm. Ou pa konprann non m p ap koupe l jete. M pa pi bon pi bon ke tout moun. Men viv viv pou m pa renmen moun nan sa m pa kapab. M pa kapab.
M p ap bon. Son kalite li ye ou pa ka chanje yon kalite.
sa deja ou paka viv pou pa renmen moun non m ta pral di sa plus renmen tèt ou baz renmen tèt ou bro li trè trè enpòtan men èske ou konnen èske ou konnen msi m di yon bagay nan yon mizik ou pa rann ou kont poukisa m dil m se pòt vwa moun ki defavorize yo men i know men fòk ou renmen tèt ou avan tou ok si ou pa la kiyès kap pòt vwa yo sa k di w li pa renmen tèt li epa tèt mwen m pa di m pa epa tèt ou m pa di w m pa renmen non men.
Renmen yon moun pa vle di ou bliye tèt ou non. Yeah, gen gen de eksplikasyon, gen de eksplikasyon menm mwen menm m paka ba yo because se Bondye ki pou ta di sa. Anplis tou chanpyon cheri, m vle pou staff ou an, aprè sa k fin rive a menm jan m t ap di l jodi an, m vle pou staff ou an chanpyon panse yon lòt bagay pou ou. Ou menm tou chanpyon tou, m vle pou panse yon lòt bagay pou ou. Bra gen yon bagay, staff mwen pa panse l pa ta panse nan menm. Men staff mwen pa vle l nan menm pozisyon avè m. Se kyes ki staff mwen se staff se ti zanmim ki te pase mizè avèm yo se avè yo m vin la. Ah, ou problem nan sa. Ou konprann se se tout zanmim te konn bat mizè avè yo se avè yo m vin paske lè m pat sou anyen yo te toujou kanpe la. Yeah. Men se youn Son nan rezon fè loyauté, oui, son se youn loyauté, nan oui, kap, rezon kap. se oui se youn nan rezon fè wè gen anpil ayisyen gen kèk pa anpil non kèk ayisyen lè yo wè m yo di Fantom son atis grapyay li toujou ap drive big man m konnen m rele Fantom deja Men moun sa yo se yo ki te pouse m pou m vin sa m ye a. Yeah, ou pa bliye kote ou soti men. A kwa bon kounya pou lè m wè yo m ap fè stil paske m se Fantom? Non. Yeah. Bravo.
M pa ka fè stil Bravo. sou yo paske m se Fantom. Paske Bravo. menk vo yo, menk vo yo monte a e li ka pral ou desann menm. Yes. Ou konprann? A tout karaktè w genyen Fantom, ou konnen w s on moun ki humble? Trè, trè, trè.
Foto Oui. blogè yo ekri m la m gon pasans ta blogè ap ekri blogè di fantom poko pale pou nou non frè m m gon panan fanatik ou ki ekri m la poko pale pou nou non fantom e sa ou di Ah, mesaj ban damou ban mwen ap tande. bon yeah, ban m reponn kes ban m rebon kesyon konnen yo di kè repoze ke fantom kesyon yo tag mwen anpil fantom cheri nap ret tann ou dènye pawòl nan men w pou moun ki tap sipòte w yo bon tapajè yo Zak Lebè ede blogè k banm tap banm poste w fèmen nan banm pozitif fèmen yo nan banm fèmen nan oui banm fèmen nap banm ret fèmen tann li la Zak Lebè ede Zak Lebè ki pou banm lòd la wi la kounya. Bon alò nou tande m byen kontan nou tande Fantom nou wèl gen nan sak sot di la m vle ajoute 2 bagay e ni moun kap pale de staff Fantom e ni moun kap pale pou Fantom jodia se petèt sa m pale de mouvman an men atis fanatik yo dwe se staff Fantom jodia Tout moun dwe renmen Fantom tou, map pale de fanatik li yo, jan li menm lap renmen moun. M panse se sèl mwayen ke l kapab sibsiste. Paske lè wap bay lanmou, wap bay lanmou, lè w pa jwenn, vin rive yon lè ou menm, menm lè w vle bay ankò, w vin pa genyen. Alò m panse konsèy yo bon pou n pote pou Fantom, men pou le moman sa Fantom bezwen se lanmou plis ke konsèy. On ban dèyè, li bezwen on ban dèyè. Exactement raple m non madam smooth koman w rele se sa a li ye Smurf yeah yeah ok Mouvman an se ban dèyè. Jodi a se pa mande l pou l se pa mande l pou l sirpase li menm men jodi a si l rive sou nou pou l gwo atis li ye a se paske n vle l jodi a nou menm se pou n konstitiye nou an ban dèyè sa a. Alò e li enpòtan, sonje objektif la pa bliye l nou tout ki la se pataje l. Solidarite.
Fantom li se solidarite avèk fantom. Moun ki fanatik li yo, moun pral rele l tout jan, moun pral di n soti, moun pral di n pa nou. Bon Dieu ki peye l. Ameriken an kanpe dèyè Jezi. E kote Fantom ap viv la, gen yon nèg ki rele Alpha. Alpha a li menm, li te mèt, pa konn sa l ap di, Dominiken an p ap bay Alpha pou okenn moun. Dominiken pa lage parèy yo. Yo p ap Yo pa lage l. lage san yo. Si yon moun gen yon pwoblèm a Fantom, ke l regle l lòt jan.
Bon m pral ba yon bagay Bon. kòde la. M gen yon tonton la, tout sa l fè, fanatik kanpe dèyè l wi. Li met te ralon asyèt la li te poupou ladann bay tout moun manje. Yo kanpe dèyè l wi. Tèlman moun yo renmen ras yo. Yo renmen ras yo. M ta renmen yon jou ayisyen di m kòmsi konbyen yo renmen ras sa a. Ras sa a. M ta renmen sa. Èske w konprann? Bon, Ras bon. sa a. Bon, bon, bon, bon. Bon, mwen ajoute don. Bon, mwen ajoute Jean Claude Maldonado paske tèt la ap eklate serye. E, Bon, ou, ou kapab di m ou an, epi m panse ou bay, m pa t panse ou t ap ka, ou te gen tout enèji sa, paske mwen menm m konn kòman w ye. E m konn kòman w ye, nou t ansanm jodi a m konn kòman w ye. E ou mèt e pa nou pran foto m epi al repoze w. Wi.
Bon mwen menm dènye sa m ap gen pou m di men m gen pou m big up Blaze One men. E frè m sa k fè m big up ou ou konnen e toujou menm lanmou an. Lang ak dan konn mòde men yo rete nan bouch. Kòman w nèg k ap fè menm bagay avè m menm k ap goumen pou moun kap chante pou moun m te toujou konnen ou gen valè sa ou gen ou montre a e ou fèl m konn se san ipokrizi fòk m di w mèsi men map di mèsi a chak grenn moun ki te pote m nan kè yo pandan moman difisil mwen yo e kap kontinye ede nou mennen lit la map di mèsi a moun ki sou panèl yo. Janklebè li menm mèsi sa se bagay ki pi minim ke m posede m te ka ba ou men Bondye konn tout bagay. ou la deja. Chak grenn dlo gemenn ki te kanpe dan ki te ap goumen pou liberasyon m e k ap kontinye goumen nan konba pou de seri de bagay pa rive m, mèsi pou nou. Edozeni, mèsi avè w tou paske mesaj ou rive sou mwen. Mèsi. Mèsi a menm moun ki tap eseye chèche Jezi but chak sa yo tout sa tout pa tout tout vin konpile vin bay yon fòs kanmenm. E mèsi a chak grenn ayisyen menn ki fyè dèske yo ayisyen ki fyè de mwen menm ki kontan de mwen menm. E mèsi tou ak tout, tout moun ki renmen moun, ki konn valè moun. Sa mwen pral di nou pou nou konprann men. E pa bliye Kodak Black non gran frè m, enpòtan anpil. Kodak Black, m te manke bliye Kodak Black. Kodak Black respè. Wiclef Jean, Ti Joe Zeni tou respè men paske misye rele m chak jou, rele chak jou pou l konn kòman m ye, kòman tout bagay ye. pou m site sa yo, sa m pa site yo nou konnen lanmou an li nan kè m pou nou deja menm. Jan Janklod Ben fè a, kòm yon moun ki pa rekonèt mwen, ki kanpe solidè avè m nan, nou menm ki konnen m nan, ki renmen m nan, m swete nou fè menm jan an. Atwòs, sa efre m. Damavo, tout moun nèt ki te kanpe. Mwen m pa konn gen hèn nan kè m pou moun menm. Ou ka fè m yon bagay m pa renmen, m jòs di w li. M ap jòs di w egzakteman sa ou fè m pa renmen an. Moun ki pa renmen nou mwen renmen nou pi plis. M renmen nou pi plis. M espere yon jou n ap fini pa konprann ke lavi pa fè kado men. Lavi se al chèche. Se gonfle ven nou travay batay men. Pa anvye, pa gen gwo kè pou sa yon moun posede. Paske sa moun nan ka fè pou l posede a ou gen yon bagay anndan w ou ka fè tou pou posede bòt se ou k poko. Kanalize l ou poko dekouvri l. Nou tout pa ka fè menm bagay. Nou tout pap janm ka rapè. Nou tout pap janm ka foutbolè. Nou tout pap janm ka avoka. Se chak sa yon moun konn fè pral mete ansanm ki pral vin ba w yon sosyete. So m espere nou al chèche kote padon ye menn pou n aprann padone moun menn. Lanmou epi mèsi anpil oh a tout moun Yo fantom Kap ede men respè.
Si w ale fantom ou pa di nèg sa mèsi nèt lap mele avè w misye rele Djino e misye ki fè Kodak Black di w mèsi misye pale de ou anpil Yo Kodak Black Djino big up man ou konnen tèt la pa fin twò la tou Kerry paske mwen tèt fè mal depi m maten Jean Kleber konn sa men menm on lafyèv m genyen la menn ki ap ki m konprann paske.

Sak pa savet milyonè nou an baladèn map fè ze mezanmi sa Kerry, tiblan Kerry, Kerry, Kerry. Kerry, Se pa Kerry, bon bay pa bagay. bagay sa m vin regle la vre. Se pa bon Wi. Bay bagay bagay. sa m vin regle la. Kerry, Kleber, Mhm. Kerry, talè map di Kleber yon bagay. Kleber, mon cher, m felisite w anpil man e m di w mèsi tou man. Eske ou gon ba ou di ki e li menm ki pi enpòtan pou mwen kote w di ke fòk Fantom lib pou l antre. Sendomeng a tout staff li lèl vle janl vle poul vire sendomeng lib m ta renmen sa fèt plito ke posib e eske pa gon mwayen tou mwen m pap viv sendomeng map viv ayiti men sa ki konn ap rive ayisyen yo revòltem eske pa gon mwayen pou ta pèmèt ayisyen omwen Gon ti amelyorasyon pou ayisyen kap viv sendomeng. Se jimmy 12. Gon bagay ki pi enpotan. Ou sonje la m sot di fok fantom renmen moun twop pase tet li. Pa gen anyen ki enposib. Men si w pa gen bwa dèyè bannann ou pa ka fè anyen. Men vreman bwa dèyè bannann nan konn kiyes li ye? Pep la. Pep la anko. Pep la.
Yeah. Ok.
Paske ou wè la a nap kòmanse mouvman an la. Tout moun ki kontan, ki renmen Fantom oubyen sèl mwayen m kwè yon moun ka di m mèsi pou sak fèt la, byen ke nivo sak fèt la nou youn la poko konnen l, lè moman an pwopis e nap konnen li. E jodi a m mande nou, nou wè lè Fantom te pran kouran an? Arise e menm bagay la ak sot rive l la Arise se bondye ki mennen l ba nou ankò e pa sèlman yon arestasyon. Donk se te plis ke sa n panse a. Se te plis ke sa n ka panse. Nou tande?
Se poutèt sa li vle yon moun konnen paske jodi a nou pa vin pale de moun paske gen moun ki t ap eseye fè vyouz paske n konnen kòman bagay yo ye kòman nèt la ye men moun nan se pa m pa panse se paske l malentansyone li pa konnen ki nivo a ki nivo sa k pase a serye. Li pa konnen l, li pa konprann li. Se apre lè l ta vin konprann nou byen lè Fantom pa la menm li menm li t ap wont, li t ap tris. Men alò, kisa m vle di? Jodi a ann kòmanse yon solidarite. Tout sa w di yo se pa paske pa gen posiblite pou yo, se pa paske pa gen moun tou ki prè pou ede. Ou wè tankou nan sitiyasyon Fantom ye tankou jodi a la, Li te nan yon reyinyon pèsonèl avèk Fantom. Li konnen gen yon pakèt moun, e ki pa menm Ayisyen, ki pre pou asiste pou mete respè ke Fantom merite a, rantre soti fè yon seri bagay. Men li pa ka fèt si yo pa wè pèp Fantom kanpe dèyè l.
Lòt moun yo pa pral kanpe pou Fantom. Si pwòp pèp pa w pa kanpe dèyè w. M panse ou konprann. Jodi a se solidarite a. Jodi a tout moun ap di, m konprann, non fòk pèp pa wè erè. Petèt sa m te di, youn nan bagay m te di Fòto, m di Fòto menn woy. Sa raz menn. M di Fòto, m pa pase mwen m pa tande rap, m pa fanatik rap, m pa fanatik ou. M panse premye bagay m di Fòto. Men pou sa w reprezante, premyeman antanke Ayisyen, antanke atis. nan nivo e an Ou pa gen dwa la pou dife pat pran Lè m ap di dife a mezanmi e pa dife gazolin non Sa m ap mande la chalè sa k la pou tout moun kanpe pou di non Sa pa ka fèt Nou konnen sa tèlman gen fòs li gen pouvwa li Fantom pa ta ka fè sizèt dan anndan Kèlkeswa sa yo ta repwoche l la
Waww. Nou la nou pa nou la chak moun plis pito se pwoblèm sa jodi a gen anpil bagay ki te ka chanje pou ayisyen men lè gen de twa grenn ayisyen ki vle kanpe bon lè lap pran baton an lap pran baton an pou kont li nou menm ankò pral di nou te wè sa pou li nou pral di li te gen lide li te gen sesi li te gen sela jodi a pou m reponn ou Jimmy tout bagay posib e gen yon seri de pwopozisyon ki menm la nan paleman tankou lè nap di e gouvèneman e n ap di dominiken. Lè n di dominiken, lè n di peyi, an n pran pa egzanp, men gen yon pakèt moun, menm nan, menm nan e sa yo rele chanm bas yo, menm nan paleman, sa m te ka rele byen konsa, yo gen moun ki pwo ayisyen tou wi, yo gen moun ki ta renmen wè Ayiti viv byen, yo gen moun ki ta renmen wè Ayisyen te ka egziste, men èske gen Ayisyen k kanpe pou Ayisyen? Non. Se gon, se sa, jodi a fò nou konprann aprann youn renmen lòt. Fantom vivan eksperyans, li di w sa. Li di w li wè chinwa yo, youn te, yo fè, yo fè gwoup yo ansanm. Yo pa konnen non, se anndan yo konnen wi. Se menm jan w wè lè yon chinwa al nan yon peyi li mande kote restoran chinwa ye, l ale. Japonè al nan yon peyi li mande kote restoran. Bèl pawòl.
American men American al nan yon peyi li mande kote yon restoran American ye Ayisyen an kay tout moun li sou moun li kay tout moun sèl lakay li li pa ale lè w fè yon biznis Ayisyen an vin lakay ou sèl lè l bezwen kredi l al achte kay Ayisyen pa ale Bèl bagay bro merite yon bravo wi menn Bèl bravo.